Salut tout moun, non pam se Lily Haiti e jodi map prezante ou 5 ayisyen ki pi popilè a travè le mond. Map envite ou abone chanèl sa e peze ti klòch la pou pa rate yonn nan video kap vini yo. Abone a nouvo chanèl mwen an Lily Jay. Map lage yon video trè byento. San anpilis ankò, an nou kòmanse. 5, Tony Djadjo Tony Djadjo te fèt nan New York, Etazini, 31 mas 1978. Malgre ke li ameriken, selon konstitisyon ayisyen an, si yon timoun fèt ak 2 paran ayisyen, otomatikman li gen aksè nasyonalite ayisyen an. Nimewo 4, Usher Terrence. Li fèt Chattanooga, 14 oktòb 1978. Li se yon pwodiktè, chantè, konpozitè, e dansè. Li vann plis pase 75 milyon albòm. Ak 200 milyon kopi nan tout karyè l, li se yon pati nan gwoup pwopriyetè ekip Cleveland Cavaliers, NBA, e li gen pwòp so mizik li ki rele Us Records, e yo kou rimè di se li ki te moutre Justin Bieber danse. Nimewo 3, Blake Griffin Li fèt nan Oklahoma City. 16 mas 1989, li se yon jwè baskètbòl ameriken. Li gen 20 pwen 8 mèt wotè e li jwe nan pozisyon Island Pivot. Li te jwe 2 sezon ak Inivesite Oklahoma, nan premye ane li kòm meyè kwentèt, tanto absoli kòm de mitan. Nimewo 2, Jason Joel Derulo, Li fèt Miramar, Florida, 21 septanm 1989. Apre l te pwodui chante pou plizyè atis ak ekri chante pou Cash Money Record, Derulo te kou siyen kontra ak Beluga Heights Record. Apre Beluga Heights te vin yon pati nan gwoup Warner Music, li lage premye solo li, Watch I Say, nan me 2009. Singel la te fè yon gwo siksè nan Dor Land Digital, li te vann plis pase 2 milyon kopi nan Etazini. Derulo te lage dezyèm singel li, In My Hand. Nan desanm 2009, premye albòm li, Jason Derulo, te lage 2 mas 2010. Enfliyansè prensipal li se te Michael Jackson. Nan mwa fevriye 2018, Jason Derulo te konvoke pa Coca-Cola pou entèprete im mak la pou koup du mond la. Derulo te ekri e anrejistre Colors, Bands pou kanpay mondyal Coca-Cola. Pou mondyal la, chante ofisyèl la prezante 16 mas 2018 nan mondyal 2018 la. Larisi, Moskou. Nimewo 1, Wyclef Jean. Li fèt Kwadèboukè, Ayiti, 17 oktòb 1967. Se yon rapè ayisyen, mizisyen e aktè. A 9 an li te kòmanse jwe gita e etidye nan yon enstitisyon eslisiv pou moun nwa. An 1987, Jean, zanmi l, Pras ak kondisip klas li Lauryn Hill, te fòme yon gwoup ki te rele Translator Crew, avan l te vin rele The Fugees. Lè sa a Wyclef te ap travay kòm yon chofè taksi. The Fugees te siyen yon kontra ak Cryph House Records e anrejistre premye albòm yo Blunted On Reality, ki pa t fè anpil siksè. An chanj, pwochen albòm yo The Score te vann 17 milyon kopi atravè lemond e lanse trio sa a nan popilarite. Aprè siksè Rotoman sa, Jean te kòmanse karyè solo li nan 1997 ak Wyclef Jean, Present The Carnival Featuring The Refuge, All Star ou senpleman The Carnival. Mèsi paske ou te rive jiske la. Pa bliye kòmante kiyès nan atis sa ou pat konnen si se ayisyen yo ye. Abone chanèl la e peze ti klòch la pou pa rate yonn nan videyo kap vini yo.